Bonjou bonjou fanmi yo kòman nou ye kòman aktivite yo ye nou espere ke tout bagay byen pou ou jodi a nou vin pale ou de kowonaviris kote ke nou konnen kowonaviris ap bay anpil pwoblèm e nap pale ou de avansman anpil vaksen Aktyèlman, donk se sou pwen sa a n ap vini ansanm avè w. Avan menm nou ale pi lwen, n ap mande w pou w abòne avèk kanal la, aktive siy notifikasyon yo, epi ban nou like ou pou ede nou avanse pou montre Youtube ke ou vrèman enterese avèk konteni ke nou pote pou ou yo. Donk, san pli tade. E n ap pale w de vaksen ki vrèman avanse pou pwosesis kowonaviris lan. Donk e nou genyen Larisi ki pwomèt ke nan 2 semèn k ap vini la a, kote ke l ap vaksen pa l ape deja disponib. Donk e bon, kote ke gen anpil dout paske nou konnen vaksen. Li pran anpil tan paske pou yo devlope yon vaksen. Yon vaksen pou li fyab donk nou konnen fò tès yo avèk 100 pou 100. Malgre tès yo avèk 100 pou 100 yo toujou konn kontinye ap fè etid paske non sèlman fò vaksen an anpeche w pran viris la e si ou pran l tou, ou pran vaksen an fò l kapab trete w. Donk se pa yon bagay ki fasil. E men nou rete kwè Bondye ap fè tout sa ki posib e pou nou paske pa konn gen pèn san sekou. Donk e nou konnen tou e mwen fè video sou sa yo deja e men li enpòtan ke a chak fwa gen yon nouvèl enfòmasyon pou m toujou pataje l afè nou. Kote ke nou konnen tou e Brezil. e avèk e Oxford mete tèt yo ansanm tou pou yo wè kòman ke yo kapab pwodui yon vaksen, donk vaksen sa li menm nan dènye faz li, nap swiv kòman sa prale pou nou pataje sa ansanm avèw. E Brezil avèk la Chine tou genyen yon vaksen tou ki vrèman avanse ki nan twazyèm faz tou, donk gen anpil espwa e yap goumen anpil pou yo wè nan novanb. e fen novanm pou desanm selon rezilta dènye faz la bay donk pou yo wè omwen kòman yo kapab kòmanse pwodui vaksen pou yo vaksine moun donk selon rezilta yo la a e bon nou swete ke tout bagay ale byen etazini tou gen yon inivèsite ki de Johnson et Johnson ki vrèman ap avanse. Donk kote gouvènman Etazini mete anpil anpil lajan deyò pou yo wè kòman yo kapab nan top premye 5 vaksen ki bay anpil rezilta e vaksen sa yo byen byen pwomèt. Donk nap swiv nou espere ke Bondye ap fè yon mirak paske li abitye fè mirak donk pa gen pèn san sekou nap swiv e an nou rete priye e paske bon byen ke nou konnen. Pwoblèm pap fini tout otan ke wap viv e imajine w menm ke w mouri tou depi w pat gentan remèt nanm ou avè Dye le kreyatè ou nan mizè pi rèd donk imajine w si wap viv menm donk nap eseye swiv nenpòt jan sa ye nap pataje l ansanm avè w tou senpleman pa neglije. Toujou mete mas nou ok e pwoteje tèt nou lave men nou epi respekte sa e prensip gouvènman peyi nou chak ban nou epi pou nou wè kòman na ka soti nan nan moman difisil sa donk se konsèy mwen pou nou e pa bliye mezanmi ban mwen sipò nou nan fason ke nou kapab. Kanal la se yon jèn kanal e ban mwen konsèy nou e ban mwen konsèy nou e pou m kapab amelyore e sa ki merite amelyore e pi ak a e abòne avè nou envite fanmi ou zanmi ou e fè pati kanal la e pi toujou aktive ti notifikasyon ou lè genyen e. Se yon nouvo video ki soti pou nou kapab rete enfòme. Epi se sa, ide nou ale pi devan. Donk, n ap retande yon lòt lè.